Bonjour tout fanatik pè jòj yo kòman nou ye map salye nou map di nou tout bonjou m konnen m kwè kote mwen ye la sa vle di son ti masaj map pran la paske map pran ti masaj pou kò a jodi a mwen vle fon ti pale ansanm avè nou poum di nou kòman nou ye toujou. Bon, sa m te ka di lè m ap reflechi pou m wè sa k ap pase nan lemonn, men sa di anpil, anpil. M di ki sa ki ka di jodi a lemonn ta boulvèse konsa. On moun ou ta di yon bagay konsa, moun nan ta di monchè ou manti. Nou gen anpil moun ki mouri tou, moun sa yo ki mouri an ou ta di moun sa yo tap mouri, moun sa yo tap di gade misye ou fou oubyen tèt ou pa bon. Sak fè yo tap di sa paske yo tap di ou pa gon pa ou sanble ou pa gon yon bagay serye wap pale. Anben jodi a Bondye montre nou kisa kisa kap pase. Gade sak pase anpil anpil moun mouri ti di nan peyi kote nou ya ozetazini sak ta di sa anpil moun viktim sak ta di sa o brezil anpil moun viktim bon jodia mwen vin pale nou. Lè map reflechi mwen di lakay lèzòm nou ipokrit anpil lèzòm ipokrit anpil sak fè nap di lèzòm ipokrit lè nou di moun yo nou ipokrit nou ipokrit vre menm lè ou tande yon fi oubyen yon gason li di li renmen w anpil pou mwen mwen toujou di se ipokrit e ipokrizi sa ki gen lakay nou map poze w kesyon. M ta konn m gou madanm mwen. Madanm mwen ka kenbe mawon lòt fi. Lap fè anpil jalou. Li ka menm arive goumen avè fi a. Li ka menm arive kase tèt li. Li ka menm arive al nan prizon. Lanmò ka menm arive fèt. Nou tande bagay yo. Anben men kounya la, gou maladi ki vini, yon maladi tèt chaje. Li fè menm madanm avè. Mari yo pa ka kole. Pitit a manman yo pa ka kole. Sa k ta di sa? Sa k ta. Bagay sa, se yon bagay ki grave lan memwa tout, tout moun. Pou n ap gade yon bagay kon sa. M toujou di sa, se yon sèl moun ki p ap trayi w. Se yon sèl moun k ap avè w, menm lè ou tanbou, l ap ansanm avè w. Li rele Jezi de Nazarèt. E sè li menm ki pap janm tra yo. Menm lè w, tankou jan yo di a, menm lè w lan sèkèy la, l ap toujou la. Ou lan tonb lan, l ap toujou la. Kote w ye, l ap toujou la. M ap fè nou konnen, tankou gon ti pwovèb ki di, pran prekosyon pa kapon. Nou santi? Pran prekosyon pa kapò. Jodi a mwen vle salye e malpougra a pami. Map tou di tout fanatik Pè Jòj yo. A pami gen yon chanèl. Nou tande? Li gen yon chanèl ki rele a pami lòt. Level a pami lòt level 509. Nou vle 509 la se kòd an Ayiti a. Map mande tout moun pou al abòne avèk chanèl a pami lòt level 509 la. Pase tankou jan nou toujou dil epa lè nou mouri Twò moun ap pale de nou. E pandan nou vivan pou pale de nou. Lan milye pa nou an yo toujou pale de nou. E pandan nou mouri. Lè w mouri y ap di w Pè Jòj te fè anpil bèl bagay. W ap tande yo di tout moun te fè anpil bèl bagay. Li lè li tan kounye a pou nou retire bagay sa lakay nou. M gen tout nèg yo ki gen chanèl yo alabòne avè l. Depi Ayisyen ki gen chanèl alabòne avè l. Nou gen tonton dezirab ki fon ap fon pil bèl travay al abòne avèl nou gen apami kap fon pil bèl travay al abòne avèl nou gen ayiba nou gen beje 90 tout moun sa yo fon pil bèl travay nou gen wesfidji ofisyèl al abòne avè yo mwen gen yon lòt matmwazèl ki sendomeng ki rele linda. ki gon chanèl al abòne avè yo pou nou di nou gen kreyòl pwodiksyon al abòne avè kreyòl pwodiksyon tou depi son ayisyen ki gon bon bagay lap fè abòne avèl sipòte sa ayisyen ap fè lèw sipòte sa yon ayisyen ap fè ou sipòte tèt paw tou m toujou tande yon pwovèb ki di yo toujou di atis ayisyen yo mouri pòv Nou ta ka ap reflechi, kisa k fè yo mouri pòv? Se paske nou manke ankadre yo. Nou pa ankadre yo. Lè w gen yon moun ou pa ankadre l, e sa k ap rive? M toujou tande gen anpil moun, menm nan mitan nou menm. Gen pi gwo jalouzi si te ayisyen ou vwe yon chanel ou di moun nan abòne avè chanel la pou ou skirt al do ou wi map abòne li vin diw sa e manti lap baw pou ki rezon lap baw manti paske li diw konsa sil abòne avèw sa vle di ou pral fè anpil lajan epi pa vre sim abòne avèw sa vle di ou pral gen milyon. Menm nan menm nèg wap deal avè yo moun ou pral ap ede yo ipokrit nou ipokrit anpil m ta renmen konprann kòman nou fè ipokrit konsa ou kwè gon maladi ki rive la ki montre nou ipokrit pa bon gon pwoblèm la kap boulvèse lemonn antye kòman nou santi nou M toujou di yon moun sa, nan ti tan sa n ap viv la, m pa di yon moun gaspiye non. Si jodi a ou li dodo manje yon bon bon manje, manje l. Si jodi a li dodo achte yon bon bon prason, manje, manje l. Ou gen kòb ou ka fè tèt ou plezi, fè tèt ou plezi. Tankou sa w fè tèt ou plezi a se li menm ki pa w, lòt yo pa pou ou. Lòt yo pa p pou ou. Sa k fè yo pa p pou ou? Paske gwo lò mouri, ou pa pral avè anyen. Kote gen milyon, ou pa pral avè yon goud. Apre m ap reflechi, m ap reflechi, mwen di gade Kobi Brayan. Kobi Brayan ki gen anpil, anpil milyon. E pa yon goud non, lyon. Ki gen anpil lyon lakay li. Li mouri menm kadav li yo pa jwenn pou yo antere. Lè map reflechi bagay sa yo mwen di nou wè lavi a jan lavi a dwòl. Gen anpil moun ki gen lajan epi ki pa konn sa pou yo fè a lajan. Lè yo mouri mande si w ta mande yon moun lè yo prale a èske yo ba ou menm menm 20 dola met nan pòch yo non yo pa ba yo. Menm lè yo pa ta ba yo lajan yo ta di kòm yo gen bouk chèk. Yo ta lage nou yon chèk lan men yo, yo pa lage l. Mwen byen map di nou, nou menm lèzòm reveye nou. Reveye nou, lè nou reveye nou lap bon pou nou. Toujou panse, tankou janm toujou di, si lèzòm te reflechi, pa tap gon yon moun ki tap pase mizè sou tè sa. Tout moun tap viv trè trè trè byen. Paske pa gen anyen sege deyò a. Lè w mouri, ou pa pral a lajan. Lè w mouri, ou pa pral avè oto. Lè w mouri, ou pa pral a madanm. Lè w mouri, ou pa pral avè pitit. Lè w mouri, ou pa pral avè frè. Lè w mouri, ou pa pral avè sè. M ap toujou di nou, nou menm pèp ayisyen, an nou reflechi kounye a. An nou panse pa gen anyen seye. Si yon ayisyen ap fè yon bagay sipòte sa ayisyen sa ap fè a. Si yon ayisyen ap vin nan yon bèl pwojè depi ou ka patisipe ou ka edel edel ladan l. Mwen menm m toujou di sa m ta renmen peyi lakay mwen ta chanje. M ta renmen pou lakay mwen pou gon bèl lopital menm jan. Sendomeng gon bèl lopital. M ta renmen lakay mwen pou lakay mwen gon bèl otèl menm jan sendomeng gen plen plen bèl otèl. M ta renmen pou lakay mwen gen anpil bèl inivèsite menm jan sendomeng gen. M pa ta sa vle di nou pa mete anyen an ayiti. Moun nan menm lè yo te prezidan, menm lè yo te senatè lavoka e kòmsi nou pran yon pren. Pran nou pran pou n al fè, pou n al tankou jan yo di a pou pral rebuild lòt peyi, anpi peyi pa w la ou kite l, ou kite l jan l pase pase. Gon ti pwovèb ki konn di lakay se lakay. E m ap mande tout moun, novanm la ap antre. Novanm nan ap antre, tout moun ki sitwayen ameriken yo, bat pou n al vote. Bat pou n al vote moun nou kwè lan li a. Bat pou n al vote pou sa nou vle a. M pa p di moun pou kiyès pou vote. M pa p di kiyès pou vote. Ou pral konn wap fè chwa w wap konn pou ki moun ou vle vote. Sam renmen ozetazini Yon gwo bagay mwen renmen ozetazini mwen an ayiti poko janm ka fèl menm lèw wè nan pwòt gouvènman yo ou tande demokrat ap goumen avèk repibliken si e demokrat ki pase li pral bay repibliken pral bal nan men si se repibliken ki pase Apre sa ou tande yo fè Apollo Jazz yo pral bay lanmen Lakay pa nou pa gen sa pyès Lakay pa nou se yon jalouzi ki fè kounye la peyi nou an gen kote l rive Yon ti mamit diri ou tande 35 dola ti mamit diri piti a. yon sak chabon, m te konn ap achte 100 goud, 100 goud 100 dola, yon bokit lajan li ye. Ayisyen, ann pran konsyans. Ann pran konsyans pou nou fè peyi nou mache. Ann pran konsyans pou nou mete yon sekirite nan peyi a, pou nou fè dyaspora retounen. Anpil. Lè fini gon pwoblèm an Ayiti tou, m ap mande Leta ayisyen kote yo, ki kote yo panse. Mwen menm pandan mwen Ozetazini m ap gade mwen sa k ap pase. An n pran egzanp, an n pran egzanp m ta Sendomeng. M al Sendomeng la, m al Sendomeng oubyen m al Chili. Yo voye yon kòb pou mwen, nenpòt kòb la yo voye mwen, m ka pran. Tande byen, m ka pran pandan m Chili yo von kòb pou mwen, depi m gen paspò m ka pran. An Ayiti, ou von kòb bay moun nan, ou ta voye, an pran egzanp, yon moun ki sitizèn ameriken, li desann an Ayiti, ou ta voye mil dola ba li, oubyen mil dola. Mil oubyen de mil dola bale. Kisa leta ayisyen yo di w ou parèt nan biwo transfè an Ayiti yo, yo di w yo pap ka ba ou l, ou se yon etranje w ye. Humm adje bagay sa mande fò fò reflechi. Kòmsi nou pa reflechi ditou nou menm leta ayisyen, otorite Ayiti yo nou pa reflechi ditou. M panse fò nou ta kopye sou lòt nasyon yo kanmenm, kopye. Sendomeng kopye, li reyisi. E kòman Bahamas kopye, li reyisi. Providencial kopye, li reyisi. Tout lòt ti peyi yo, pi fò ti Anti yo, se mafya yo kopye, yo reyisi. Nou menm kòman nou fè pa ka reyisi? Pou m Ayisyen, pou on moun nan peyi etranje voye on kòb ban mwen. Pou yo von kòb ban mwen Pou yo von kòb ban mwen poum di konsa Pou yo von kòb ban mwen poum di konsa sa vle di kòb yo voye ban mwen an sa vle di m pa sipoze m pa sipoze ka nou tande mwen pa sipoze ka fè anyen m pa sipoze ka fè anyen sa vle di sim pa gon lòt pyès m pa ka pran kòb la m ta renmen konnen ki kote bagay sa ap rive m se bagay map di nou leta ayisyen Ba yo di, tankou jan m toujou di l, dyaspora pa gen pwoblèm avè dola senkant. Dyaspora pa gen pwoblèm, menm lè leta ayisyen ta di l ap pran twa dola sou kòb ayisyen k ap viv deyò peyi a, yo pa t ap janm gen pwoblèm. Mwen kwè nan sa, pa t ap gen yon moun ki t ap gen pwoblèm. Menm lè leta ayisyen ta di tap pran 5 dola li nou patap gen pwoblèm si yo te wè ou te pran 5 dola sa ou tap fè aywe menm jan avè sendomeng ou tap fè tinè menm jan avè sendomeng nou patap gen pwoblèm ansanm avè ou nou ta wè ou tap fè yon pil bèl bagay rebuild ayiti fè ayiti bèl tankou lè ou pral nan wout kafou a. Bon bizi matisan an ou pa monte anba pa desann yo te wè yo te fè yon sòt de yon sòt de highway e pa fè sou bò lanmè matisan pou al tonbe bò zòn bò zòn lan bò zòn mayani pou vire al tonbe bò zòn mayani pou retire kite voye moun yo ale. M ba w garanti anpil Ayisyen t ap kontan. Nou pa fè anyen serye. Yon sèl bagay nou fè, politik sèlman. Yon sèl bagay m ap di, li lè li tan pou nou reflechi, pou nou konnen Ayiti se pou tout Ayisyen li ye. Ayiti pa pou yon gwoup Ayisyen. N ap pran yon egzanp, n ap pran yon egzanp sa k sot pase la. Ann pran egzanp sa k sot pase la. Ki sa l ye? Sak ta di sak rive la men tout moun kote w ye w tou la ou te ou an ayiti maladi a pran w an ayiti ou oblije rete an ayiti paske ou pa ka fon w pa ou pa ka fon w pa rezon ki fè w pa ka fon w pa paske rezon ki fè w pa ka fon w pa paske maladi a li maladi a bagay ou pa ka fon w pa sa w fè Sa w fè? Ou pa ka fè yon pa? Paske maladi a tou kenbe w kote w ye a. Sa vle di, gen anpil moun ann Ayiti ou wè ki viktim. Nou gen lajan vre. Pandan nou gen lajan, ki sa nou fè? Nou pa ka al ankenn kote. Sa vle di, si pou mouri, w ap mouri lakay. Pran yon ti konsyans, mesye. Lidè ayisyen yo pran yon ti konsyans pou nou di. Gwado de kote kraze yo fè bèl fè gwo gwo lopital fon bèl lopital kote tout moun kal lopital menm jan nou mwen kwè gen anpil nan lidè ayisyen yo ki vin nan lopital Jaksonn fon bèl lopital menm jan lopital menm lè l pa san pou san tankou Jaksonn non paske nou pa gen kòb pou sa fè l la manjan pi fason moun ap wè nou te fon bèl bagay. Humm, map di nou yon sèl bagay, map di ayisyen, reveye nou. Reveye nou pou nou fè peyi nou. Donk jan yo di, lè kat mare katòz, pa gen moun ki ka kouri. Sa tout pwouve, li pwouve nou la. Li pwouve nou la, yon maladi toube nan peyi a, Anwo pa monte, anba pa desann. Sa vle di, si w te an Ayiti, ou tou an Ayiti. Ou te Sendomeng, ou tou Sendomeng. Ou te Chili, ou tou Chili. Ou te Ozetazini, ou tou Ozetazini. Sa vle di, nou wè bagay yo? Sa vle di, pran konsyans. Si nou pran konsyans, l ap bon pou nou. Si nou pran konsyans, pou nou konnen Ayiti se peyi nou li ye, Ayiti pa gen lòt moun k ap fè l pou nou. Pa gen okenn moun k ap vin di nou l ap fè yon bon bagay pou nou. Se moun nou renmen anpil la, se moun nou apresye sa l ap fè a, se moun nou te ba l anpil valè a, se konsèy sa m te pote pou nou. Se pè Jòj ki t ap pale avè nou. Prekosyon. pa kapon. Tande byen, prekosyon pa kapon. E maladi a tèt chaje o Zetazini. Li tèt chaje dan le mond. Konsèy bagay pran prekosyon. Mèsi. Piga non bilye al abòne avèk chanèl man ki rele Pè Jòj Mawozo.

RO Nou tande? Maro zo Pa bidye al nou abòne avèk pè jòj mawozo Nou tande Mwen renmen nou M konnen nou renmen m tou M konnen n apresye sa m ap fè Mawozo Ale sou chanèl la make pè jòj mawozo. M ap ekri yon ti P, ou tande, yon ti jòj, yon ti mawozo. Epi n ap gade sa nou pote. M gen anpil bèl fim sou chanèl la. Mwen gen Pitit Adoptif. Se yon bèl bagay li ye, yon bèl fim li ye, n ap renmen l. Mwen gen Pè Jòj Mawozo a, m gen l nan live m, m gen epizòd jiska kat ladan l, w ap jwenn yo, w ap renmen. Mwen gen Remò 1 ki sou li, w ap renmen l. M gen remò 3 ki sou li w ap renmen. M gen anpil bèl bagay sou li. Mèsi. Se atis pa nou an, moun nou renmen an, se li ki t ap pale avè nou. Pa bilye al abòne avè chanèl la. Tchaw tchaw. Nou tande? Tchaw tchaw. Se pè Jòj.